vin jwenn mwen, nouvèl ki vin menm, yo voye misye ale, m konn tap bay misye 250 dola nan djaz la, jan nèg yo mechan wi, nèg yo ap achte kay pou fanm, nèg yo ap achte machin pou fanm deyò, epi mizisyen, mizisyen yo ka vin jwe jan yo vle, pa gon bon machin, nèg yo se vin jwe ap bèl machin ap kale kò yo sou mizisyen, e konsa mèt djaz santi yo alèz.

Grenn nèg kap fè show la gen bèl fanm toujou e pa djòlè non e pa lèm te nan djaz e lèm te nan djaz bagay toujou toujou ap bat nou sa vle di mizisyen si nèg yo paka leve zye yo a 50 ans yo pral nan mande moun Tankou yon gwo chantè m konn wè nan litèl la kap mande moun yon dola 2 dola yon gwo chantè yon gwo chantè ki fè anpil lòbèy misye ap mande moun 5 5 dola 10 dola wi m ka konprann men jèn gason nou nan peyi sa n gen rezidans nou gen sosyal tout laj nou sou nou kounye a pou n ap touche 250 dola nan djaz kisa 250 dola ka fè pou yon nèg ok si w gen yon machin serye. Si w gen asirans w ap peye 250 dola, konbyen fwa w jwe nan mwa a? Konbyen kòb ou fè? Men tande byen, nèg sa yo tèlman satisfè, o m jwe bò entèl, m jwe bò Arly, m jwe bò Richie, m jwe bò Gazzman, m jwe bò Asesi, epi nèg yo satisfè. Mwen menm Jimmy Danger, lè m kòmsi lè m ap kontwole biznis sa a, lè m di a! Jimmy danje wi Jan bwa ye la papa Jan bwa ye la si w rete la wap veye ti bounda moune nan djazz modèl frekon w gen la si w pa gen kòb lèzòm pral ou wi e sa yon lè m fin jwe m chita nan machin mwen pandan map moute la m dòmi bon la map sot jwe bon la map sot New York la map moute vin la vin New Jersey la m dòmi wi e Bondye k sove mwen. Oh Konnen map sot jwe la papa Map sot jwe papa Bèl fatig M fin konnen map jwe Map pran plezim Epi m di m ka moute Epi m pran machin frè Oh M dòmi monchè M pa konn si M pa konn si se ogou je wouj Ki Yo tande M pa konn si se ogou je wouj ki pran volan nan menm frè Se se E leve m leve papa M di oh. Depi lè sa tou m di Jimmy Danger monchè ou pa ka ap mwen pou 250 dola ok kale zye w ann fon lòt bagay epi tou fini epi tou pè nono pè nono vin ranse ti granmoun kannay sa vin ranse m kase met nan men n mèt djaz fache epi tout bagay fini la ou wè kay avè m kay nou pa m gen pwoblèm ak kay non e grenn djaz m ka tounen ladan l lè m vle m pa gen anyen ak kay non m annik di nèg yo mesye Fè afè nou map fè afè pam one love m renmen nou anpil epi n fini pa gen goumen non wè wè wèm janm joure nèg sa yo epi m fini wi papa m pa janm nan pale anpil anpil m fini wi papa m di monchè lè m gade 250 dola sa l ka fè mwen hein pou nou dyòb se 250 dola si w ap dòmi kay manman w one dam di w si w pa vle gen yon bon machin Si w pa vle gen yon kay pandan mèt djaz ap achte kay, chak album soti mèt djaz achte kay, yap double sou kay yo, yap fè lòt bagay. Ou menm la ti mizisyen ou fè vi w ap dòmi nan apatman ka moun, sa kap dòmi sou chèz ka moun epi yo alèz oh e nan new look m jwe, m jwe nan kay wi, oh m jwe nan klass, oh m jwe nan m jwe nan new look pandan konbe kòb ap touche 250 dola 300 dola sal ka fè pou ou epi kounye a la nan ti 250 dola sa ou gen nenpòt 5 fanm. Konprann byen sa m pral di la wi. Men, tande byen sa m pral di la. Sa sa k pi dwòl la, nan 250 dola sa a, mizisyen gen nenpòt 5, 6 fanm wi. Genyen l ap peye zong, genyen tou y ap mande tou wi. Yo mande anpil tou wi. Genyen tou y ap mande tou wi. Men genyen tou yo leve tou wi. Genyen tou se nan 250 dola sa a, y ap bay kòb zong. Vire tounen, fò grèf la peye. Si yo jwe 2 gig la, sa k pa konn fanm yo tou, nèg pil nèg okap ki nan djaz yo, se nèg sa yo ki pote bay fanm kòb wi. Depi nèg sa yo fin fè yon ti kòb, yo tou lage l ba fanm wi frè. An vètè, se konsa l ye. Ou konnen mwen menm kotem te Wi mrenmen mizik vre Kotem te ka rete nan bagay sa mesye Wap gade wap fin jwe nèg ap baw 250 dola Epi apre ou tou fini ou pa konn sa wap al regle ankò ou pa konn kisa wap regle bon si ou pa vle travay ankò A mwen nan djaz m pap travay m pa vle moun wèm sesi sela Men pwoblèm nan Kounye la tout pwoblèm Tout pwoblèm Djekiz avèk Nu Look la. Se pou ti ogmantasyon wi. Se pou ti ogmantasyon wi. Arly di li menm pap bay kob sa wi. Epi Arly fè konnen wi. Misye pap janm ka jwe nan jazz. Pou mwen twò jè nèg yo mechan wi. Arly di misye pap janm ka jwe nan jazz Miami wi. Pou mwen twò sa pou mwen twò sa Arly di misye. Arly di misye pap janm ka jwe nan jazz Miami. He papa sa li di a l konn sa l di a si Jacky se timoun job pa misye atis si nèg a mande w ti ogmantasyon l gen pitit kounya ou konn sa m di w nèg a met nan w bon ti kay ou konn sa m di w nèg a mande w 250 ou 300 dola ba nèg yon 300 dola yon ti 50 dola ekstra ki pa p deranje se w k may sou djaz fanm ap ba w kòb w ap bay fanm kòb e blofè ap pot kòb ba ou ou konn sa m di w Yon pakèt avantaj, gon pakèt avantaj mèt djaz genyen. Se pandanm gen show sa m wè sa. Gon pakèt avantaj mèt djaz genyen. E pandanm gen ouyèt show m wè sa papa. Se lò mèt afè pou wè papa. Se lò mèt afè pou wè jan l gou wi. Fon kout mèt afè pou wè. An fon ti kout di. Se lò mèt afè pou wè jan l gou wi frè. Antouka, Arly di J-Keys pap janm ka jwenn yon djaz pou l jwe nan Miami. Sa vle di, lè Arly di sa, l konn sa l di a wi papa. Pa bliye nèg sa yo nan biznis la, ou mèt di sa w vle, Arly se yon gwo tèt nan biznis lan. E pa bliye nèg yo te fè m sa deja nan Miami. Sa Arly pral fè J-Keys la la, nèg yo fè m deja nan Miami. Mwen m son bandi. Nèg yo konn sa deja m son bandi Jimmy danje son bandi afè nèg di wap barem nan manti m te konn nan konplo deja Miami wi nèg fè konplo sou dom wi yo di pa pranm wi misye fou pa pran misye nan djaz sa misye maledve pa pran misye nan djaz sa a vle di se sa Arly pral fè pou Djekiz la wi se sa Arly pral fè pou Djekiz la wi di apa pa pran misye misye maledve misye dis misye pa menm pran nan kou sa deja Konplo sa m pran ladann deja. Nèg yo banm konplo sa. Chak djaz ki tcheke poum ta jwe ladann nèg yo di pa pran misye non. Bay pa gen son son klan li ye. E klè monchè lò mèt a fèl gou. Tonnè boule mansand mèt mouri pou yo yè cho. Tonnè kraze mansand mèt soti deyò yo krible ma katouch mèt mouri pou yo yè cho m pa gen pwoblèm. Mouri pou afè pam paskel gou. Lò mèt a fèl gou li kraze mati li gou nan bouch Arly di Sam pral di nou epa jwèt li ye Sa Arly di Jacky zan la se gwo koze l di la wi Li di poul wè Jacky se non Jazz Miami wi epa djòlè non Pawòl pale Pawòl pale wi Pou moutre w jan nèg yo mechan papa Lè nèg la dou sa fre Mwen menm, lè nèg la di w sa, mwen m pap site non nèg la. Pandan m nan kay, se pa de nèg k ap rele Fito, k ap di Fito, m ap pran Jimmy Danje monchè, kote w pale a nèg sa. E sa k fè Fito, m toujou di sa, e sa k fè ni Fito ni Richard, nèg sa yo, yo gen respè devan cho, sa pou Jistin yo mouri. M pa gen foli achte ni figi Richard, ni figi Fito, tou de nèg sa yo pa gen kòb pase m. Fito gen kay, m gen kay. Richard gen kay, m gen kay. Richard gen biznis, m gen biznis. Fito gen biznis m gen biznis. Sa vle di nèg sa yo m pa m pa pè ankenn moun isi. M konn moun ki fè byen pou mwen. Pase lè m ap jwe nan kay lèzò m sezi. O Jimmy Danje pran nan kay. Pou m montre w. Sa vle di lèzò m pa renmen byen pou ou menm. Fò w toujou la pou kòmsi w ap gad. Bon m konn ap jwe m wè gen nèg k ap gade m epi nèg yo ap souke tèt yo wi. M sonje lè m ap jwe nan kay. Nèg ap gade m y ap souke tèt yo wi. Epi m ap ri. M konn gen avantaj sou nèg yo. M fre. M fre m fò. Se la m bat nèg yo wi. M fre m fò. M flanneur. Lè m nan djaz, m ka antre yon 600 fanm. Se la m te bat nèg yo wi. Lè m nan djaz, m ka antre yon 600 fanm k ap vin gade m apa wi. Se la m bat nèg yo lè m nan djaz. M ka antre yon 600 fanm vin gade m.

M te malad. Bagay konsa yon flannè m ye monchè. M pap janm pèdi mwen. Yon flannè m ye monchè. Antouka, dosye sa yo n konnen yo. Manman dosye, rès dosye al pou vandredi, samdi, dimanch. Antouka guys, m renmen nou anpil. Se te Rock Star Peyi a. N ap fini madi retou a 2000. A 2000. Clifford Chancy! Vye afè pa m. Men mesye nou fin granmoun. Nou fin granmoun pou kè nou di. E m pa konnen, m konnen gen anpil mizisyen k rayi m lè m ap pale verite. E m kwè verite a, fòk gon moun ki pou pale l. E yon mizisyen nan djaz nou pa sou anyen vre. Anben tout nèg pa t al nan tyòk. Tout nèg pa t ap kouri al nan tyòk, al pase mizè, manje, manje, manje vye bannann pa kuit, manje vye bagay ap rilaks yo. Wi! Yo ka pa jwi kòb la, men nèg tyòk yo ap degaje yo. Men nèg tyòk yo kounye a, yo ka achte yon machin. Yo ka fè bidjè la a wi m gon machin la m ap peye l san pwoblèm. Men kounye a lè w nan yon djaz 250 dola, djaz jwe djaz pa jwe. W konnen la, imajine w nan vye gabèl la a k ap peye w 100 dola pa gig e ou p ap touche, ou p ap jwenn li. Kounye a la, Ayiti se nan kou ou ye wi. Kounye a, kote w ka fè bidjè la avèk gabèl? Hein, kote w ka fè bidjè lè w nan disip? W ap pran chache gazman nan, w pa wè l, l ap achte kay ba babou, l ap fè tout bagay. Kounye a la, nenpòt kote gazman gen babou dèyè l wi papa. Kounya pou Gazman nan damou pou kounya pou Gazman nan damou avèk nan Gazman koule nan damou 69 ans premye granmoun mwen gen foli damou wi kounya Gazman koule nan damou a 69 ans wi kounya tout kote wap mache on jèn fanm dèyè w mesye mesye mesye mesye nou wè pwoblèm mesye mesye nou wè pwoblèm mesye Gazman kounya Gazman damou 69 ans Gazman koule damou a 69 ans antouka.